24 sous 24 24 info 24 sous 24 sous 24 info Al dechouke pou al boule pou al kraze meni nou la salin la nap antre hein palem palem dim eske nou pa janm wè moun sa yo nan liv nou men kote moun yo ap viv men nan ki kondisyon moun yo ap viv ok men nan ki kondisyon moun yo ap viv sa se kay moun yo kote moun yo ap viv Ok men kay moun yo map map antre fok renmn de kay moun yo fok pèp fok le mond antye wè koman moun yo ap viv ok men fok nou moutre moun yo men kay yon moun men kote lap viv men kote men kote yon moun ap viv ok e e fok ou wèl byen byen pranl le fok la men men nan ki kay men nan ki kondisyon nou met yon moun viv ok men nan ki kondisyon nou met yon pèp ap viv malerèz sa. Malerèz sa kote l ye la? Si l gon timoun malad, li gon grenn moun pou l vin kote l. Li rele Alexis Junior alyas Ti Junior. E Junior k prezidan yo? E Junior k premye minis yo? E Junior ki ki doktè? E Junior ki avoka? San Ti Junior ke n ap rele gang, san Ti Junior ke n ap rele bandi a, lavi moun sa yo paske yo pa janm wè prezidan an devan yo. Yo pa janm wè okenn premye minis devan yo. Nou pa janm wè okenn senatè. Men, e nan kondisyon sa a nou redui yon pèp? Ant nou menm avè nou, kiyès ki pi bandi? Men, men li. Men kòman yon moun ap viv. Nou anndan ka yon moun. Fòk nou fè lemond antye wè sa. Sa se ka yon moun li ye. Men li. Men, oke, men kijan yon moun ap viv. Fòk nou moutre lemond antye jan moun yo ap viv. Men li. Men kay moun yo. Men kay moun yo. N ap pale m de gang. E nap pale m de gang men APN devan nou an men APN dèyè a nap fè pil milyon sa yo men APN dèyè a vin lakay ou a tou madam moun yo ap rele m vin lakay yo a al lakay moun yo pou wè kòman yap viv ok li twòp fè manje anndan kay la men e kay ou madam ok e la wap viv konbyen timoun ou genyen m gen 4 timoun Ou gen kat timoun lan?
Wi. Ok. Men kote l ap dòmi? Ki kote m ap dòmi? M gen yon lòt kay ankò. Men ki bò l ap dòmi? Sa e kay manman m. Mesye pa la. Ou fè pòt la pou imaj yo parèt klè. Eske imaj yo parèt klè? Tout imaj klè? Moutre lemonn antye jan pèp sa ap viv. Nou andan Lasalin. Mann dan lasalin moutre le mond antye jan pèp sa moutre le mond antye jan pèp sa ap viv hein eske son peyi bann bandi bann gang nap pale de zam nap pale de zam kiyès kap remèt zam m toujou di nou sa zam yo se senbòl rezistans pèp sa liye zam sa yo nap itilize yo le nap remèt zam. Pèp ayisyen nou gen pou n remèt yo e n ap remèt zam sa yo lè jou nou kòmanse konstwi kay pou moun anndan lasalin lè jou nou kòmanse met manje pou moun anndan lasalin lè sa n ap remèt zam bann mechan e nou ka redi yo pèp a eta sa men kòman moun yo ap viv nou anndan lasalin n ap pale de remèt zam men apn devan men apn nan figi yo la e kay ou la cheri. Mande madam nan pou yo wè paske bon se voye moute men konbe timoun ou gen yo di gon sèl timoun men kote lap dòmi avèl avanse kamera pou le mond antye wè kòman moun ap viv anndan lasalin ou menm prezidan prezidan peyi ya nan liv wap li ya lwa pale de pèp la ou pa wè moun sa yo nèk ki di nou nan opozisyon kap fè gwo kay tomasen gwo kay fèmat lè nap pale de pèp la nou pa wè moun sa yo. Sektè prive a, APN nan k nan figi nou la, nou an pèsiste sou li, nou an pèsiste sou li, APN nan ki nan figi nou la k ap pè pil milyon sa, on jou moun sa yo ap pran lari. Jounen jodi a, Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, pèp sa gen pou l pran lari, pèp sa pa, wè nou p ap travay ni pou pouvwa, nou pa ni pou opozisyon. Le jou n ap met pèp sa nan lari, nou pral chache kay pou nou rete. Nou gen pou nou pran lari. Ti kay pou l la dèyè a tou manmi, m p ap ka pran tout kay yo yon sèl kou. Nou pap ka pran tout kay yo. Nou gen pou nou sòti pou nou. Pèp la. Pèp sa gen pou l pran lari pou n al chache kay pou nou rete. Pèp sa gen pou l pran lari pou n al chache manje pou nou manje. Men kote moun ap viv. Men kote moun ap viv. Ouvè pòt sa yo pou mwen. Bay fòk fòk moun wè jan moun yo ap viv. Ok. Nou gen pou nou met pèp sa nan lari pou l al chache manje. Nou gen pou nou met pèp sa nan lari pou l al chache kay. Nou gen pou nou met pèp sa nan lari pou l al chache dlo. Men se pa nèg k ap itilize l. Men kote moun ap viv. Many. Ok? Men ki bò moun yo ap viv. Men ki jan moun yo ap viv. Pa gen anyen ki diferan de lòt. Ok? An pale avè m. Hein? Pale avè m. Si yon moun malad la, si yon moun malad la si l pa gen ti junior? Hein? M pap ka pran tout yon sèl kou. Many. Men men men kòman moun yo ap viv men ni en di m non nan liv lapli a nou wè moun sa yo nan liv sa nan liv lapli a kote èske n voye je nou nou wè moun yo nan liv pa nou an èske nou wè pèp sa nan liv sa n ap n ap pale de zam ant mwen menm avè nou ant ti jinyò ant mikanò ant sila. Ant Kris la, ant Ezekyèl, ant Jooma, ant Matya, ant Pè Anpè, ant Anpè Anpè, ant Anpè Anpè, ant Anpè Anpè, mwen youn mwen youn tout, moun ap trete gang yo, ant mwen menm avè nou, kiyès ki pi gang? Men Anpè Anpè nan dom nan, men Anpè Anpè nan dom nan, nap fè pil milyon. Prezidan peyi a, prezidan peyi a, kote w? Kote w? Yo te vote w pou sa, kote w? Kote w? Kote w? Nou gen pou nou met pèp sa a deyò, nou gen pou nou met pèp sa a nan lari, nou pral chache manje pèp la, nou pral chache kay pou moun yo rete. Nou ka fè asasine m demen maten, men nou pap ka kenbe pèp sa nan mizè sa l ye a. Pou konbyen tan n ap kenbe pèp sa nan mizè? Pou konbyen tan? Nou pa ka kenbe pèp sa nan mizè ankò. Lè a rive. Pa gen moun kap ki ka ret ankò. Men kòman moun ap viv. Men kòman pèp ap viv. Men nan ki kondisyon. Aprè 216 an endepandans men nan ki kondisyon moun ap viv. Nou pap ka kenbe pèp sa ankò. Moman revolisyon an rive, nou di sa deja. Zam nou posede yo se senbòl revolisyon an. N ap remèt zam yo. Nou gen pou n remèt tout zam yo. Jèn anfan fanmi alye gen pou l remèt tout zam li. Men lè nou kòmanse wè gwo kay ap konstwi la, lè nou kòmanse gen dlo potab, lè n kòmanse gen lekòl pou pitit nou, lè n kòmanse gen lopital pou fanmi nou, Lè sa nap remèt zam yo. Nou pral met pèp la nan lari. Nou pap met pèp la nan lari pou nou fè sektè demokratik plezi. Nou pap met pèp la nan lari pou nou fè boujwa santi ke te gen gwo kontra, ke yo koupe kontra yo plezi. Paske jounen jodi a tout boujwa nou wè k leve kont Jovenel yo, se paske Jovenel koupe kontra yo. Nou pa pral fè nou plezi nou menm. Nèg sektè demokratik yo nou pap fè nou plezi. Men yon bon maten, Ti Junior ap pran pèp Lasalin nan. Map pran pèp Ba Dèlma. Izo ap pran pèp Vilaj de Dye a. Ti Lapè ap pran pèp Egre Ravin. Kris la ap desann nan moun Tibwa. N ap desann nan moun Dezyèm Avni. N ap pase pran moun Site Solèy. Pèp sa a gen pou l pran lari. Epi lè sa a nou pral chache kay pou nou rete. E m mande kòman n ap fè kenbe pèp sa a. Bann mechan, bann vòlè. N ap pale de gang! Sa k gang? Nou met yon pèp ap viv nan eta sa a, nou met moun ap viv nan eta sa a, epi n ap pale m de gang?

Yap di ti junior vòlè epi yo yap vòlè gad mizè yo mete nou men kote nou dwe vini menm men kote epi yo rayi ti junior epi e ti junior kap fè efò ey jovenel menm ta renmen jovenel pou vin pale avè nou pou vin nan peyi nou an pou gad kijan nap viv epi anvan nou pale nap pale de ti junior nap tale nap pale de babekyou epi tou nou menm kiyès ki vòlè a se nou menm epi se yo kap fè nou viv nan lasalin la grangou ap fin touye nou. Nou pa ki kote pou nou dòmi. Vòlè yo boule kay nou yo, yo boule tout afè nou. N ap dòmi anba depo, bò lari. Lè lapli tonbe, pa gen kote pou nou rete. Epi tou, n ap pale de prezidan. Kot prezidan sa ye a la? Nou pa wè prezidan, nou menm nou pa gen prezidan. Nan moman an la, kote n ap viv la la, se Ti Jinyòt prezidan pou nou.
Yo, jou pèp sa ap revòlte, nou pap ka kenbe l. Mwen di nou sa deja, moun grangou pa jwe. Pèp sa gen pou l revòlte. Pèp sa gen pou l revòlte. E nou pap remèt zam. Se la nou bezwen mennenl nap mennenl la chak jou m dil son wonda k pou fèt nan peyi a poun fèl nap fèl avè nou bann mechan nou oblije vin sou tab negosyasyon an fòn vin chita sou tab la pou nou negosye fòn vin chita sou tab la poun repanse peyi a eske moun kap viv nan eta sa eske moun kap viv nan eta sa tout se kote moun ap viv nap met pèp la deyò eske moun kap viv la yo kraze ti kay mwen m dòmi la lavabo mwen m dòmi la men ti kay mwen an te dèyè a la yo krazel yo kraze kay li li oblije goumen yo kraze li.
M dòmi la, avan la Vin kanpe kote m pou m pale.
Avan la mèt kay la di m, mèt li di m konsa ke l ap vin ranje pou m chache kote pou m dòmi. Mwen pran katon mwen m sot sou boulva a m dòmi sou boulva a. Pa m menm te ka dòmi nan plas la, men gen raje m pa m pa oblije rete ladan li m dòmi sou boulva a atè nan lari a m dòmi. Ti tèlman m dòmi nan lari a m ap fon ti komès manje deyò a, dòmi pwomye pran ti kousa nan kou m. Kounya la menm m tou pa w la m pa w sa nan. Mwen menm, si yo pa t ti jinyò, M te gentan mouri deja. Si se pat Barbecue, m te gentan mouri deja a tout pitit mwen. Wè li. Si se pat kan sa yo, m pa konn kote m t ap ye jodi a la. Se gras Bondye fè m. Yo vin pran m deyò a pou yo rache m. Gon, gen yon gwo travayè ki di m, Fifi, jete yo! M kouri san m pa gade anyen, pase m kouri m ale m kite mamit kòb la ak tout chodyè manje yo, m kouri m ale. Malgre pase m pa konn fè moun mal, m jwenn yo voye twa chodyè pou mwen avèk kat recho. Yo voye pou mwen avon bon m. Sou plas la, sou plas ditali, m ap vann ladan l. M degaje m nòmalman, m mande prete, m fin vann m remèt. Sètfwasi, papa nou Ti Jinyò, papa pèp la, papa pèp Lasalin nan, lye, li a, li lite, lite avè nou, ak ti rès yo kite pou li a.

Men nou pap met pèp la deyò pou nal fè ti boujwa santi plezi. Nou pap met pèp la deyò pou nou al fè se e politisyen tradisyonèl. Nèg ki ap fè gwo kay Tomasen, nèg ki pran madanm a pitit nou, nou voye yo kache Etazini, Kanada, Lafrans. Pitit nou nan gwo lekòl. Epi nou pran pèp sa nou redui l nan mizè. Nou pral met pèp la deyò nan mouda nou. E nou di sa deja, zam nou wè ki nan men jenè pa fanmi alye yo, se senbòl revolisyon an. Nou pa t fè zam, nou pa antre zam nan peyi a nou menm. Gade konsè pò nou la. Gade konsè pò nou kote n ap fè milyon, kote n fin rich. Epi nou pran ekip moun nou redui nan mizè. Epi n ap pale m de gang, nou poko wè gang. Nou poko wè la. Nou poko wè gang.
Nou poko wè. Gang yo gen pou met pèp sa deyò. Men ki jan moun ap viv. Ok, men ki jan moun ap viv. Ou wè l. Se kote n ap dòmi.
Ou wè l, misye ou poko benn si.

Tòl tòl nap gade a se tòl kay moun e kay moun wè kadna nan pòt moun sa son moun ki al vann sa son moun ki al vann epi ki fèmen pòt li men ni sa e kay yon moun li ye men sa e kay madam nan li men ni nou wèl men ni men kay yon moun men kote lap viv men ni ok men lakay li ok men lakay li men ni men maril men lakay li men kote lap viv. Meni eh nap pale de gang mesye nap pale de mechan nap di gang nap di gang nap pale de bandi meni sa jou pèp sa ap pran lari nap ka kenbe kòman nap kenbe l eh se tout sistèm nan pou n pran e pa sèl nap nap pase pran yo tout nap pase pran yo tout sa nou vle met pèp sa.

Ann pale. Nou mande nou vin sou tab la, vin negosye. Se sa nou mande. L ap mèt pale de remèt zam. Wi, fòk zam yo remèt. Wi, fòk zam yo remèt. Men, n ap remèt pou moun yo. Men kote moun yo ap viv. Men kay moun yo. Men, ki abit timoun sa yo?

Nou te pwomèt moun yo sa. Pandan yon ti tan Jenè fè fanmi an alye manyen youn manyen tout fè silans. Nou chwazi pa pale parapò avèk pil manti, pil traktasyon e ke moun yo ap fè. Dyaspora yo, chak lè m pale m adrese m avè nou. Yo fè nou pè peyi a son fason pou nou pa vin envesti. Paske si nou vin envesti n ap kreye travay, jenès sa yo, pil jenn fanm, pil jenn gason sa yo ka jwenn yon bagay pou yo fè. Nèg yo kreye kidnaping yo nan peyi a, yo kreye tout vye zak, yo kreye gè antre geto yo, son fason pou nou ka pa vin envesti. Esi. N ap remake semèn sa yo je nèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout, sibi tout kalite traktasyon. Yo di w konsa ti lapli vòlò yon kamyon diri. Yo di w e iska tiye yon timoun ui mwa. Tout sa yo se manti, se pawòl pou ki fè nou pè. Jounen jodi a, je nèf an fanmi e alye, nou gen yon sèl vizyon, se wè moun sa yo, nou sot nan menm kouch sosyal avè yo a, gen pi bon kote pou yo dòmi. Se wè moun sa yo gen manje pou yo manje. Se wè moun sa yo gen aksè pou y al lopital. Se wè pitit moun sa yo gen aksè pou yo jwenn bon jan edikasyon pou demen si Dye ve, pou kòm nou pran pitit nou, nou pran madanm nou, nou voye yo al kache aletranje, pou demen si Dye ve moun pa vin met zam nan men pitit pa nou pou yo youn ka ap tiye lòt. Jounen jodi a n ap fè yon lòt goumen. Epi nou konn sa l ye deja. Sonje mwen di nou sa, pèp sa gen pou l pran lari paske senbòl revolisyon an e ke nou pap ka kenbe l. Jodi a, fòk moun Lasalin viv yon lòt jan, fòk moun Site Solèy viv yon lòt jan, fòk moun Gran Raviv viv yon lòt jan, fòk moun k ap viv nan Tibwa viv yon lòt jan, fòk moun Vilaj de Dye viv yon lòt jan, fòk moun Ri Sen Maten viv yon lòt jan, fòk moun Ba Dèlma, Dèlma 2, Dèlma 4. Pa panse sa k ap pase la diferan de bò lakay mwen Dèlma 2. Se menm bagay yo. Moun yo ap viv nan menm kondisyon yo. Jodi a. On ti group moun. Nou on ti group. Nou kenbe tout richès on peyi. Gade APN nan figi moun la. Nap di moun yo nou moun nou sa yo bandi. Hein? Li gen APN nan menl. Mpa chwazi pa site nonl la. Depim di APN li konn APN nan menl. Yo gen CPS. Yo gen tout bagay yo nan men yo la. Ou wè mpa site non nou. Nap vin sou tab la, nap konstwi kay pou moun sa yo rete. Tout bagay nou renmen, fò nou vin konstwi kay bay moun sa yo rete. Fò nou konstwi kay, fò moun sa yo gen kote pou yo rete. Pèp sa gen pou l pran lari, nou gen pou n desann. Nou chita la, nou chita la nan fè, nou chita la nan fè traktasyon, nou chita la e peye jounalis kòb nou, plede ap pale nan radyo, sere problem yo, pa janm di moun yo vre sa kap pase. Yon jounalis ki ap nan radyo kap pale, eske wap desann vin fè repòtaj la, vin moute jan moun yo ap viv la? Nou pa janm desann. Epi nou kenbe pèp sa an otaj, nou pa janm bay nouvèl moun bezwen tande. Nou pran tout yon pèp an otaj. Ekri sa, pèp sa gen pou l pran lari.

E map salye tout ayisyen kap viv an Repiblik Dominikèn, map salye tout ayisyen kap viv nan ti Anti yo, map salye tout ayisyen kap viv e Ozetazini, map salye tout ayisyen kap viv Kanada, map salye chak grenn ayisyen kap viv Chili, map salye chak grenn ayisyen ki ap viv Brezil, map salye ayisyen kap viv an Frans, an Itali, ayisyen kap viv an Azi, nap salye ayisyen kap viv. E nan dyaspora an jeneral. Mezanmi jan nap gadel la la mwen anndan waf Jeremi e jodia nou chwazi fè yon video spesyal pou nou moutre le mond antye sa kap pase nan peyi dayiti e se poutèt sa jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout e nou pran desten geto an men nou pran desten peyi dayiti an men e jodia nou chwazi fè video sa pou nou moutre le mond antye. Nan ki kondisyon konpatriyòt nou yo ap viv? Nou chwazi fè videyo sa pou n moutre lemond antye sa k ap pase anndan waf Jeremi. Sa k ap pase nan waf Jeremi an la li pa diferan de sa ki ap pase anndan Gran Ravin. Li pa diferan de sa ki ap pase anndan Vilaj de Dye. Li pa diferan de sa ki ap pase anndan Site Solèy. Li pa diferan de sa k ap pase anndan Simon Pele. Li pa diferan de sa k ap pase anba Dèlma. An jeneral sa k ap pase la anndan waf Jeremi li pa diferan nan peyi Dayiti. M pa konnen si w kapab vire kamera pou moun yo gade. Fòk moun yo wè nan ki kondisyon moun ap viv anndan w Jeremi. Kote m kanpe la se anndan yon kay men e èske w ap pran m? Èske w byen pran m? Non fò w pran m. Fò lemond antye wè sa k ap pase a la. E si l posib fò w vin ak kamera a. Fò nou antre avè l. N ap envite jounalis. N ap envite tout jounalis yo, jounalis nan lemond antye, n ap envite nou vini. Fò n gade anndan yon kay mwen, ok? Men kòman yon moun ap viv, ok? Nou ka voye je nou ka gade l. Fòk lemond antye wè, n ap pale de vyolans, n ap pale de zam, hein? Yon ekip tchoul sistèm nan, men ni. Men kòman yon malerèz ap viv, men kòman l ap dòmi, men sa l rele kabann. Men ni, ok? Nou wè l? Se sou yon kabann mwen chita la. Sa e ka yon moun mwen ye. Hein tout bagay nòmal mèt kontinye fòk le mond antye wè sa kap pase jounen jodi a la se anndan kay on moun mwen ye mennen voye je w fò filme tout sa w gade twal on moso twal ki bare men la men kote on moun ap dòmi kounye an nou ap pale m de vyolans hein sa nou rele vyolans nou ka soti avèk kamera paske nap gen pou nou moutre moun yo plizyè kay ki konsa ok nou ap pale de vyolans sa nou rele vyolans. Kisa nou rele vyolans? Pandan 216 an, 216 an, n ap fè vyolans sou pèp sa a. De 1804 a 2020, sa fè 216 an depi ke nou redui pèp sa a nan mizè. Yon pakèt timoun pa ka al lekòl, yon pakèt timoun pa gen aksè avèk sante, yon pakèt timoun pa gen aksè a edikasyon, yon pakèt timoun pa gen aksè avèk dlo potab. yon peyi ki livre a li menm, yon ekip geto ki livre a li menm. Jounen jodi a n ap pale de vyolans, jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, se estrikti, se yon estrikti sosyo politik ki vini, ki kanpe, e ke pou nou pote mizè mas yo, pou nou pran mizè pèp sa an men. Nou pa ka pale nou moun de vyolans. E Dimitri Vob, e ti rès la a pa pou jenèf an fanmi e alye, nou p ap chache, nou p ap chache djòb nan leta. E jodia ou pap ka voye kob bay neg ki di yo se sekte demokratik ou pap ka voye kob bayo pou yo met la troublay nan peyi a pou yo vin fè dezod jodia chak lè jenèf an fanmi alye pran lari nap revandike pou sa yo se revandikasyon sosyal yo nap pote bay pèp la la men nan ki kondisyon moun ap viv. Jounen jodi an e nap gade nou wè tout sistèm nan ebranle paske nou se tchoul sistèm nan. Tout moun kap pale je nèf an fanmi e ale e mal se paske yo se tchoul sistèm nan. Gon ekip jenn gason, jenn fanm ki met tèt yo ansanm ki ap denonse sistèm sa jodi an. Nou ebranle paske jodi an se moun kap viv anndan geto ki konn mizè geto a. Se moun kap viv anndan geto ki konn sa moun anndan geto yo ap andire. Le mond antye, dyaspora yo, mezanmi gade l, gade nan ki eta pèp ayisyen ap viv. Lè w tande nèg la moute sou radyo, li di w nap goumen pou pèp, lè w tande nèg la moute sou radyo, li di w konsa lap pale de pèp ayisyen. Eske se sa a ki chanjman nou pote pou pèp la? Mèt André Michel! Kote nouvo kontra sosyal la? Nouvo kontra sosyal ou te nan gwoup 184 nou te pwomèt pèp la. Jean Bertrand Aristide te yon prezidan ki te eli demokratikman. Nou met tèt nou ansanm avèk sistèm nan, avèk sistèm santi a. Nou voye Jean Bertrand Aristide ale, nou te pwomèt pèp la yon nouvo kontra sosyal. Nou te di pèp la se Aristide ki fè l pa gen manje. Nou te di pèp la se Aristide ki fè l pa gen dlo. Jounen jodi a nou voye Aristide ale, nou pran pouvwa a, nou bay sistèm santi, sistèm kowonpi an franchiz dwanyè pou yo vin pi rich ke jan yo rich la. Pèp la toujou rete nan menm kras lap viv la. Jounen jodi a nap denonse sa yo. Nou menm antanke lidè sosyo politik. Paske jenès se fanmi a liye. Mwen youn mwen tout. Son sistèm jan nou di yo sistèm sosyo politik liye. Nou pran destin peyi dayiti an men. Revolisyon sa deklenche jan nou vle la se konsa lap fini. Paske si son Rwanda pou gen chak fwa nou repetel. Si son Rwanda pou gen nan peyi dayiti pou peyi sa chanje nap fon Rwanda avè nou. Tchoul sistèm nan kap di lajenèf an fanmi pran lari se bagay gang se bagay bandi se paske nou wè nap devwale sa kap pase yo jodi a gon mouvman ki fèt nan peyi a banm konbyen vit machin moun ki kraze banm konbyen biznis moun ki boule nou pran lari madi a jenèf an fanmi alye te nan lari poun te revandike mizè pèp sa mizè madanm sa kap dòmi janl ye la. Nou livre la li menm, li pa gen rele, li pa gen reponn. Si l mouri la, si l malad la se gras a Mikanò pou l al lopital. E Mikanò k prezidan l, e Mikanò k senatè l, e Mikanò k depite l, e Mikanò k majistra l. Se Mikanò k direktè jeneral li. Sa vle di e Mikanò ki tout lavi l. Epi n ap rele Mikanò bandi. Mikanò anvan Andre Michel kiyès ki pi bandi? Bann tchoul sistèm nan. M pa p menm okipe ti komedyen ki gen foli e bay la. Paske ti komedyen sa poko menm konprann ke Politik pa teyat. M pap menm okipe w menm. André Michel di m ou menm a Mikanò kiyès ki pi bandi. Bann mechan, bann gang, bann gang a kostim. Jodi a jenèf an fanmi alye. N ap goumen avè nou. Nenpòt jan. Revolisyon an demare. Pa gen moun k ap ka kanpe jenèf an fanmi alye. E si nou vle nou di sa deja. Ap gen yon Rwanda nan peyi a. Blan k ap pran l. E lè ble a vini tout moun ap chita sou tab la pou nou negosye pou nou konn kote nap mennen peyi sa. Jounen jodi an nou livre yon pèp konsa e m pa konnen si nou ka avanse ankò pou moutre moun yo. Fò lemond antye wè kòman Ayisyen ap viv. E pou e pou lemond antye voye je l pou gade kote yon moun ap viv. Fòk nou wè l. Fòn filme yo. Fòn filme yo. Lè nèg yo ap pale nan radyo yo di yo ap goumen pou pèp. E pou pèp sa nap goumen an? Hein? Pou pèp sa? Kote? Pou pèp sa nap goumen an? Kote li? La a? Mennen. Pou pèp sa nap goumen an Nou livre moun yo Moun yo pa gen moun yo pa gen dlo pou yo bwè Moun yo pa gen lopital moun yo pa gen sant sante E ou gade kochon Moun yo ap domi menm kote a bèt Jodi a e pou lemonn antye wè sa kap pase a Ou mèt retire kamera sou mwen Retire kamera sou mwen Moutre lemonn antye jan moun yo ap viv anndan waf jeremi Fòk lemonn antye wè kòman pèp moun waf jeremi ap viv Jodi a nap pale m de kisa Men ti moun yo livre avè yo Ale. Meye ta vye ti tant lan. Meni, fò nou wè, fò nou moutre moun yo, men, yon pil timoun, ki avni timoun sa yo, filme yo, kote avni timoun yo, men, filme yo, fòk, fòk le mond antye wè, sa ki pase nan peyi dayiti, aprè 216 zan endepandans, men kòman pèp sa ap viv, pèp nou di nap goumen pou li a, men nan ki eta nou redwil, gang ki nan pouvwa, vòlè ki nan pouvwa. Kelte lajan petro karibe nap pale a kelte lajan koperativ nap pale a se pèp la ki toujou fè defisi nou pran peyi a an otaj pandan 216 an ou ekip gang many men nan ki eta men nan ki kondisyon moun ap viv anndan wap jere ni many sa son ka yon moun li ye fò antre pou moun wè anndan ka yon moun mwen ye la hein many many de ka yon moun fò filme atè a filme atè a pou yo wèl. Sa se anndan ka yon moun. Men kizin, menm kote l, menm anndan ka la e la l tou fè yon ti manje. Filme l pou lemond antye wè. N ap pale de vyolans, nou poko wè vyolans. Mennen, filme l pou moun wè. Men kote Ayisyen ap dòmi. Filme yo. Filme pou lemond antye wè l. Fòk lemond antye wè sa yo. Jodi a lè nou ap pale nap di konsa e ke nou nou nou lè nou ap pale nou vle fè moun kwè e ke kòm si nap goumen pou pèp se sak rele nap goumen pou pèp la papa cheri kòman w ye men moun yo livre a yo menm men ni pa gen dlo potab men kòman moun yo ap viv ok moun yo pa gen dlo pou yo bwè men kijan men kòman pèp la ap viv anndan waf jeremi men egzakteman anndan waf jeremi. Nap pale de vyolans? De ki vyolans? De ki vyolans nap pale? De ki vyolans? Eksplike lemond antye ki vyolans nap pale? Nap pale de nèg a zam? Hein? E pa de nèg a zam nap pale? Kòm si nap pale se zam yo k vyolans lan? Ebyen kounye a, yap remèt nou zam yo pou nou mache vin arete moun tankou ti poul, epi kounye a pou nou kontinye kenbe pèp la nan mizè a? Zam yo se senbòl revolisyon yo l ye. Ok, yon pèp ki ap viv nan kondisyon sa gen dwa pou l rebele. Lè sa nou gen dwa pou nou rebele kont sistèm nan. Nou rebele e n ap goumen avèk sistèm nan. Men li, men kòman moun ap viv. Ok, men kijan moun ap viv. Men kay moun yo. Fò filme l. Zòt pran andan kay la. Pran, pran, pran li. Men, men sa pa ka pa re lapli. Men li. Meni, meni, atansyon, sòti, tèt twòp ki sa papi? Tèlman gen dlo ke lè dlo anvayi nou la, se pou yo kite kay la. Lè dlo anvayi nou, nou oblije kite kay la? Nou oblije kite, yo pa gen moun. Gouvènman an pa konn vin la? Non. E nèg politik yo pa konn vin la? M pa konn wè yo non. Ou pa konn wè moun sa yo? M pa konn wè pèsòn moun. Enben ok, epi yo toujou ap di se nou k bandi. Gade yon pèsonaj konsa, l pa janm wè yon mouche leta. Kote nou? Nou pa prezan anndan geto yo. Pèsonaj la pa janm wè nou. Men ni. Atansyon. E, e, e, e, men, men, men kòman moun yo ap viv la. Moun yo nan grangou. Moun yo nan nesesite. Yon pèp ki bezwen manje. Nou kenbe l pèp la an otaj pandan 216 an. Epi jounen jodi a n ap vin rele moun bandi. Kiyès ki bandi an? Ki moun ki bandi? Ant nou menm avè nou kiyès ki bandi? Kòman ou santi w? Kòman ou santi w lè yo voye yon èd pou pèp sa a epi nou pran l n ap manje l? Men timoun yo, ki avni peyi sa a? Kot avni peyi a? Men li, e sa ki avni peyi a? Men yo wi, avni peyi a. Nou bezwen itilize yo pou yo toujou kanpe dèyè barikad. Pandansetan, pitit nou Etazini la ap etidye. Men kòman moun yo ap viv la. Fòk lemond antye wè kòman pèp la ap viv. Men ki jan moun yo ap viv. Fò filme, filme moun yo jan y ap viv. Men ki jan tout moun ap viv. Ok? Men, men nan ki kondisyon moun ap viv. Ok Men nan ki kondisyon moun ap viv nan peyi a Men ni Sa e plas kabann yon moun Joel ye la Gen moun kap dòmi anbal Fò filme l Men ni Ou wè kabann moun yo tou ranje Kabann nan tou ranje Sa vle di lè swa gen yon moun kap dòmi Men ni Moutre lemond antye mizè pèp sa Jodi a n ap pale de vyolans De ki vyolans n ap pale